Gen anpil sitwayen nan Mirbalè ki kontinye ap mande eske leta egziste. Malgre jefò anpil polisye ki pa dòmi lanwit, k ap fè anpil rezistans pou wè ki sa t kapab fèt pou yo ta kenbe ti rès Mirbalè a oubyen Ti rès Plato Santral la plizoumwen an vi. Malgre jefò kèk grenn polisye nan Mirbalè, popilasyon an toujou santi ke yo dan lensekirite parapò ak pwisans de frap kriminèl yo ki pa janm sispann enben montre pwisans yo nan zòn nan. Sa k ap pase Ayiti a li fè nou reflechi chak jou E pafwa nou di tèt nou, Èske gen nesesite pou n kontinye ap pale sou peyi a men sitou ak sa k gen pou wè ak ensekirite paske premye konsta nou fè e se bagay n ap di chak jou nan emisyon an, ensekirite n ap viv la se yon bagay ki pwograme, ki planifye, ki kontwole. An m ba w egzanp. Gen anpil bagay k ap di sou chanjman ki fèt nan DDO pa egzanp. Gen anpil sa moun yo ap di ki pa fòseman vrè, men ki fè sans. Men gen yon lòt aspè pou n gade. M te di sa nan yon emisyon semèn dènyè. Si nèg yo pa t vann Ayiti, si Ayiti pa t pran nan konplo, si ensekirite ki la a se pa t yon ensekirite pwograme, Eske w panse yon premye minis ta pral deside si yon kontra plis pase 52 milyon dola ameriken ak yon konpayi etranje se yon peryòd de 10 an swadizan pou vin konbat gang? M te di sa semèn dènyè bon m redi l pi klasik pou n konprann. Se pa lajan ki pwoblèm nan paske nèg yo fè anpil lajan atè a. Sa te ka rive, se 50 milliards de dollars menm li te ye, li pa t menm milyon, li te ka menm 50 milliards dola. Sa te ka rive e mande n mande prete, nou konplete 50 milliards dollars nou bay Erik Prince ak kondisyon, ak garanti, an yn semèn, misye netwaye peyi a, nou fini ak gang nan. Epi, li pran lajan l, l al lakay li. Paske s on travay m ba w fè, s on djòb! Ou di w kapab, enben pa gen pwoblèm, puiske metye w se bay sekirite, puiske metye w se sa w ka fè, se sa w konn fè, enben koute, ou pran lajan an, epi nou, ou ba nou sa n bezwen. Sa pa grav, sa pa t ap janm pwoblèm, paske se sekirite pèp la bezwen. Men lè son kontra nou siyen pou plis pase dizan, e se dè milyon de dola, enben koute, Kontra sa a se yon kontra ki byen si renouvlab, paske dayè nou pa gen dokiman, nou pa wè sa k di nan kontra a. Kontra renouvlab. 52 milyon dola e pa 52 mil goud. Sa vle di, pou egzistans kontra a parèt kòrèk, kòm si pou kontra sa a toujou egziste, pou kontra a toujou kenbe, fòk gen ensekirite. M ale twò lwen oubyen m tou m la m la m anba? M toujou la. M panse m pale klè. M wè moun moun Grandans yo di yo renmen m paske m pale klè. M renmen nou tou medam mwen yo. Men ala moun yo konn chante papa. Moun yo konpoze chante pou mwen wi. O o! Gon madanm la bon m bezwen madanm sa fò l chante pou Tete nèt. Ala mwen gentan chante pou Tete. Tande non m salye nou. Tande! Tande la sosyete. Exama Dimy. Kenbe la frère, misye ap fon bon travay wi pou zanmi yo nan Grandans. Donk misye ap vann anpil bagay kap fèt sou depatman an. Menm jan Anderson Duvert. Anpil lòt nèg yo. Mesye kenbe la. Donk se la pozitivite Donk Exama di li, misye ale nan plizyè kote pale a moun yo epi pataje ak moun yo tou sa l genyen. Donk m panse ke se enteresan Exama kenbe la, rete nan liy sa a, pa devye, pa dewoute. Depi w dewoute TT pa la. Men depi w rete nan liy pozitiv la TT la. Exama di mi, kenbe la frè. Ok, tande. Sa vle di ke Ensekirite a se, wap pale de radyo ti koze wi m pa pase m pa lage l sou radyo a men li sou aplikasyon an se paske son an bon pwoblèm pou ou ka jere son an son an li jwe twò ba se sak fè m pa lage emisyon an sou radyo a radyo ti koze a tande byen. Sa vle di se yon konplo. Poukisa se yon konplo? Donk si ensekirite a rezoud pap gen nesesite pou n gen pou n gen yon kontra pou n siyen yon kontra avèk yon konpayi etranjè Sa vle di pou konpayi sa a egziste, fòk toujou gen ensekirite. E kounye a sa k pase? Si n pa t pran nan konplo, lèzayisyen, si yo se ayisyen, lè m gade yon nèg tankou, an bon pa egzanp, bon m montre w yon towo s la, yon towo la a pa egzanp, mesye sa yo la a sou ekran m nan, bon men premye towo sa a men mouche, misye nwè nwè nwè, menm jan a lòt ti zanmi an, Sa di misye montre m li se san nou. Lèm gade m wè tout nèg ki sou ekran yo la apa de Carl Henry m wè t gen ti koulè, Leconte m pa fin konprann si lap pase ti krèm m pa konnen aprè sa m wè Orival li gen ti koulè men se toujou nèg nwè a, Marc Justin m wè se nèg nwè, m wè tout nèg yo nèt, Maurice Etienne li toujou la, Vincent Morisset, Richardson Merçan, nan, toujou, m wè nèg nen plat, gwo nen, bagay se si, adi m wè tout sanble ayisyen e sa m wè, men towo sa Sergo Das Mil toujou la, e toujou la, men misye Frenel Saintil Logistik, m wè yo sanble ayisyen, e Frank Merizier, eske l toujou la, m pa konnen, gen yo chanje, m pa konnen, towo sa menm Jean Pedro Mars, nèg lanmè a, he he, m ta di, mwen menm m wè yo sanble ayisyen, pa sa? A di nan lespri pa m, men kounye a sa k rive. Anpil ladan yo t sanble Ayisyen, yo pa gen enterè imedya yo an Ayiti. E se la pwoblèm nan. Se la pwoblèm nan wi. Gen t pat menm Ayiti. Yo sèlman desann al fè ti dyòb la. E pi kou tan an fini y ap retounen kote yo te ye. E sa s on pwoblèm pou n rezoud. Koman nou pou yon nèg pa egzanp metel nan defans yon nèg wi ki sot pase la kòm minis nan peyi a epi lèw al envestige sou li ou wè paspò etranje nèg la rèd nan dèyè pòch li wi son peyi difisil wi papa tande non. Sa vle di ke fòn jere kesyon an son nèg nan sekirite peyi a Fòk enterè imedya w nan peyi a paske si w pa gen enterè nan peyi a w pap gen nesesite pou goumen pou gen sekirite nan peyi a. Paske kou bal la mare w ap chape ou menm. Paske w gen peyi de rechanj. Men lè Vladimir t ap monte m wè l misye te pwononse yon diskou. Misye di a li menm e peyi li pa gen peyi de rechanj se peyi a sesi. M te kwè. Poutan se foulay. Se foulay. Konbyen tan Vladimir pral gen la? Li pral gen 1 an talè la? Konbyen chèf gang ki netralize oubyen elimine? Konbyen katye ki rekipere? Jiskaprezan moun mwen bal ap rele anmweyy! Men nèg Savyen la e sa yo bliye yo pa fè wi. Tout yè nèg yo ap fè dega lotbò a la wi. Nèg yo desann yo touye moun jan yo vle sou Ti Rivyè, sou Lyankou, se jan yo vle wi. Pèsòn pa di anyen. Sa ki dwòl la gon vòlò te nan bagay kowalisyon ki t ap goumen anfas nèg Savyen wi. Nèg savyen te manke touye l wi. Kò mouche rele kenkenn yon bagay konsa m pa sonje vòlò a. Nèg savyen manke touye l wi. Kounya l kite nèg kowalisyon yo l al rejwenn nèg savyen e kounya se li menm k ap mache touye moun. Alòske lè nèg sa yo te kòmanse se de twa ti grenn e kiyès Odma di te ba li premye zam ni se jeneral Profane Victor. Lè lè yon kote yon machin pa frape l, men vagabon sa yo, e sa ki dwòl lan, sa ki dwòl lan, sou pwen sa a fò m bat yon ti bravo pou Ramo wi, paske jiska prezan misye t ap mache sou moun la a wi si Ramo pa t foure l yon kote machin pa frape l. Sa w konnen ki fè sa? Lenpinite. E jiska prezan ou gen moun k ap jwe pye ze men wi pou yo ka jwenn liberasyon yo, se tankou yo te bon moun. Ou konn sa m ta renmen t vote an Ayiti? M ta renmen gen yon lwa sa a. Lè nou pran yon ti bandi, depi n gentan metrize l, mete l yon kote pou machin pa frape l. Men lè nou pran yon nèg, nou gen evidans se li menm k ap finanse ti bandi a, fin avè l sou laplas piblik pou lwa sa a ta legal menm. Depi se nèg kap finanse gang, kap achte zam pote ba yo, vin vann yo bal, vann yo zam, lè nou kwaze ak youn, depi nou diman idantifye, nou gen evidans, nou retrase se li menm kap bay zam yo, nou jis vin avèl chandmas, epi n metel toutouni, jan manmanl ak papal te fèl la, epi n di pèp la ba li afeksyon. Pral tande nèg dwazimen kap ranse lè sa pi plis. Paske ekoute, nèg yo rele cha de pye yo rele l. Eske n konprann sa vle di ke kounya ki sa m te vle di lè m rale nèg sa yo? Lè nou konstate etranje a son lajan l vin fè sou nou par le truchement de Alix Didier Fils Aimé ki son lòt vagabon. Nou menm ki se sitwayen sa n ta fè? Fon on leve kanpe. Si lapolis lame fin ak bandit nan peyi a, nan pòtoprens, pap gen nesesite pou Erik Prince vin siyen on kontra 52 milyon de dola sou tèt nou. Lajan sa tap rete jisteman pou pèmèt timoun nou yo ka al lekòl. pou pèmèt ke gen enfrastrikti woutyè, pou pèmèt ke kapab gen sal sinema nan peyi a. Men kounye a sa k pase? Yo p ap ka fè l paske yo pa mèt tèt yo. Yo pa resevwa lòd pou sa. Paske, m te di n sa, gen twa antite ki kontwole polis nou an. Sète trinite ke Nathan Lyons rele l trinite malefik. Men se trinite sa a ki gen kontwòl polis nou an. Se anbasad Dèzetazini, Le Kanada, La Frans. E se yon fè. It's a fact. And they know what I am talking about. It's a fact. Yo konn sa m ap pale a. Lèzetazini, li responsab pou mwayen lojistik, pou ekipman. Le Canada responsab pou la fòmasyon. La Frans, pafwa fòmasyon, pafwa on ti mwayen tou, nan ekipman sa depan de sa yo bezwen. Pa gen ankenn pwomosyon k pral fè men Akademi, san lis la pa soumèt dabò bay anbasad la pou konfime, pou kontwole kantite moun ki prale t pral fè men Akademi an. Paske se li t pral ba yo mwayen. Sa di si w wè gen, ou pa konstate, Gen pwomosyon t konn sòti ki fè yon pakèt tan pa gen zam paske yo poko ba yo zam se pa la e pa chèf polis la kap bay se anbasad la kap bay ki finans kòmand pa gen pwoblèm CUF sa vle di kisa se jis pou m di n ke pwoblèm peyi a li ale plis ke sa n te ka imajine Gen anpil ayisyen t nan pòs men ki pa renmen ayiti vre. Gon bagay kap pase nan polis la. Gen anben nèg se biwokrat yo ye e yo konn sa. Yo konpetan wi. Teknikman yo kòrèk. Teyorikman yo kòrèk men pratikman se zewo bare. Paske yo pa janm fè tèren. Gen anpil nèg la ki gen grad, ki gen pòs de responsabilite a pati de koneksyon, de kontak, de akwentans yo, men ki pa janm dirije yon komisarya vre. Alè, sa vle di ki sa? E sa k fè, lè gen yon enspektè oubyen yon komisè ki nan yon pòs ki ka travay, yo pa ba l mwayen dakonpayman pou l bay rezilta paske sa li menm ki sou tèren ap di yo a, yo wè lekontrè. Yo pap janm dakò avè l paske jisteman yo menm yo pa konn reyalite tèren an. Se dèyè biwo yo chita. Gen dèyè biwo yo chita, pafwa se mwen kap enfòme yo sa kap pase nan peyi an. Yo pa gen tan, yo pa konnen podyab. Lesansyèl yap travay, yap fè ti kòb yo. E sak fè, gen dè polisye t ka travay ki pa nan ekip yo, yo voye l nan kwen. Paske yo pa konn reyalite tèren an, yo pa konn kiyès ki ka travay, yo pa konn kiyès ki konn travay, Yo sèlman ap mete moun sou baz zanmitay, men se pa sou baz rezilta. E se nan dilèm sa n pran la, gen anpil polisye k ap plenyen. Paske gen de nèg ki gen pòs de responsabilite, nèg la sèlman chita dèyè biwo l, l ap tape òdinatè l, l ap pale fransè. Men an reyalite, nèg sa menm, bon, depi lè nan lapolis, menm yon moun li poko arete nan vi l. Sa vle di li pa menm konn kòman pou pwosede ak arestasyon yon moun. Paske l poko janm fè sa li menm pou tèt li. Vwa ke pou l ta rive nan yon nivo pou l ap mete pye l atè, pou l pral vide bagay sou moun. E sa k fè lè parezon vin la m te ka omwen di a, misye son nèg ki ka met pye l atè wi, misye konn met pye l atè. Men sa k pase, gen limit. Paske ou pa mèt tè tou tonton. E konsa peyi a fonksyone. E w konn sa k pase, si kounye a gen yon nèg ki anba ki ta manke fon ti bagay ki pa fin klè, ebyen sa k pase li menm l ap griye. Pou ki sa? Pou nèg kanlè a ka konsève pòs li, paske nan pa p dakò l pèdi pòs li pou pèsòn, paske nèg yo pa vin fon yon tra, yon bagay kòm si pou sove la repiblik, nèg la vin sove tèt li. A monchè tande non, m pa p pèdi pòs mwen pou ou non. On nèg nèg ap di sa, a monchè tande, m pa vin pèdi djòb mwen pou ou la non papa, se reyalite. Sa di nèg la fè tout sa depann de li pou l ka premyèman pwoteje djòb li, menm si l pa itil, dezyèmman pou l kapab onore pwomès li anvè moun ki mete l nan pòs la. Epi zafè larepiblik. Gon pakèt bagay k ap pase la ki mande n kòmsi fò n ta pran ti tan pou n reflechi. Men sa k rive, anpil nan nou yo pa vle di n verite a, e sa k fè mwen di nou ke laprès gen yon gwo responsabilite, men se menm reyalite a.